Hey tout moun, sa ka fèt, se zanmou Tabi ki tounen jodi avèk yon nouvo videyo pou ou. Videyo jodi a pa yon videyo kòm dabitid, se yon videyo kòman pou ou kòmanse yon chèn YouTube sou yon bidjè.

ti mesye lekòl yo ansanm avèk ti medam lekòl yo ki te al abone nan menm sware a m te on ta 7 abone on bagay de se jan so jodi a gade m avèk 1700 konbyen abone den pou ou kòmanse on chèn youtube ou pa oblije gen on gwo kamera gen moun nan ki di konsa ok Map komanse chen youtube m bezwen gwo kamera canon jan pwofesyonèl fòm gen ring light sa vle di ano limyè epi poum gen you know like pou li mete kòm si lap komanse yon chen youtube se fòk li ou ka jis ofri ou li avèk kòm si sa w genyen e sa k rele on a budget sou yon bidjè

Why not? Pwa pa? Men gen moun nan li ka pa gen, li ka gen telefòn nan but li pa gen yon tripod, yon trepye pou li mete telefòn nan ou byen yon yon you know, yon bagay pou li kenbe telefòn nan, yon sipò. Ou ka mete li, ou ka apiye l yon kote, lè w ap filme ou ka pran yon liv ou apiye li, ou apiye telefòn nan epi w chase. Epi ou chwazi yon bon kote, yon andwa ki yon jan kalm epi yon jan m pa di kòmsi fòk li waw non but yon jan konprann se sou entènèt li pral difize so fòk kote a ta yon jan agreyab pou wè. Li pa oblije luxury, oblije luxueux but.

No honey no, ou pa oblije ap viv nan yon bèl kay, ou pa oblije ap lwe espas, ou pa oblije gen tout sa map di yo, panse yo ok. M pa konnen si gen nan nou la ki gade video 24 heures de temps challenge mwen, map viv Ayiti and nou tout la nou konnen ke Ayiti, m pa di pa gen bèl kay non, gen bèl kay but imedyatman ke wap viv nan mas lan,

Li ka fè sa transfòme an yon plume majik pou ou fanmi konsa yo ye ok so ranje li fè li bèl ok fèl trè bèl epi baw so sa mwen pral di a la se kòmsi se yon obstak mwen. Se yon bagay m remake tou nan kèk moun, yo konn di m anvi kòmanse yon chèn YouTube but fòk m ta jwenn yon gwo YouTuber oubyen yon moun ki kòmsi yon selebrite oubyen yon moun, yon atis oubyen yo whatever sa l ye an pou li ta fè pwomosyon pou chanèl m an. Jan ou pa vle redi boubou, oh ou pa vle redi a chanèl ou an. No, ou pa oblije gen yon moun ki ap fè pwomosyon pou chanèl ou an. Si ou jwenn li ok.

Ok sa se yon bon pwen ladan li men map diw pa ale like pa fòse twòp gwo bagay jan gen moun nan ki ka pa ka kòmsi nan moman l pa gen kòb lan e sèl mil goud lan l genyen pou l ta manje but he be like oh m son youtuber m bezwen bèl rad pou m ap filme video honey no ou pa bezwen tout bagay sa yo ou ka fè bèl ti rad ou tankou like tankou yo rele sa an anglè DIY ou ka fè Fèl pou kòw and then ou chita ou filme um gen de seri de kote tou ou ka ale tankou eske gen kote nan peyi a ki epi dò m konnen gen youn dèlma oswa petyonvil but ou ka ale epi dò la wal manje avèk 250 goud sèlman ou ka manje epi dò ou ka ale la ou ka ale lòt bèl ti kote tou al fè vlog tout sa ou pa oblije kòmsi gen anpil kòb pou wap Trop defans ok Ala fanm di nou komanse yon chèn youtube li pa dutou fasil pa dutou dutou fasil se ou gen moun nan antouraj ou gade a m gen anpil zanmi oubyen m rekonèt anpil moun yo pral abone chanèl mwen an yo pral ede mwen bon chak moun gen eksperyans pa yo but nòmalman m konnen komanse yon chèn youtube li vrèman li pa li pa vrèman difisil but li vrèman challenging.

Abone a retire. Dèfwa yon moun nan konn retirel but dèfwa tou se YouTube ki prann. Map tou di sa si yon moun vle konnen kòman pou ou kreye yon chèn YouTube cuz video sa se pa kòman pou kreye yon chèn YouTube men kòman pou kòmanse yon chèn YouTube sou yon bidjè. So nan sans map di kòmsi li pral deprime an gen de moun wap jwenn ki pa edew, ki pa sipòtew, gen de moun tou pral. Chen YouTube li bag anpil abone. Li gen foli? Yeah, gen moun kap di sa. Pa mete nan tèt ou pa gen moun ki pap di sa. Gen moun kap di sa ok. Jis konnen kibò w sòti e kibò ou gen pou rive ok. Then lè w rive. Te wè on video sou chèn Drôle de Steph lan, kòman ou ka fabrike limyè pou moun ki pa ka ofri tèt yo yon ano limyè. Li vrèman fasil so, make sure nal tcheke chèn li an nap gade sa kòman nou ka fè yon limyè, cause m konnen majorite kay an Ayiti yo yo fè nwa. Mwen remake gen moun ki tou gen de medam ki pral komanse chen youtube jan yon lè m sonje m al lekòl lan epi gen de lè m makiye gen de lè tou m pa makiye but on ti jan m di konsa mwen menm ti nèg yon chanèl youtube chak lè m ap filme m t ap toujou makiye bagay sa yo bagay sa yo non ou pa oblije makiye chak lè ou dèyè kamera gen de lè ou ka m pa di pou parèt kòmsi tou anyank kanyank kanyank ou byen konprann Paske m pa vle di moun lèd, m pa vle di moun lèd so e pa yon nèg pou parèt kanrank kanrank kman w ye soumoun ou prale e piblik lan k pral gade w lan fò w panse ansanm avèk sa so ou ka ou pa oblije di ah ok m pa konn fè mekòp so m ap pran yon mekòp atis pou l makiye m se sèl bò twòp deep. Panc ok ou ka pase ti poud lan pase ti poud lan mete yon bèl ti glòs penyen cheve ou byen penyen fè bèl ti dan fòs epi mete bèl ti rad sou epi chita bon mwen franchman e pa tout lèm makiye lèm ap fè video franchman mare pou ki sa e la mwen mete fè avèk video a map di ou mèsi paske ou gade video sa m espere ke video sa li te enfòme ou e ki te pran plezi nan sa m tap di yo map mande pou ou pa bliye abone avèk chanèl la like kòmante anba e. A ou menm moun sa ki ta renmen kòmanse chèn YouTube lan men ke ou pè, ou timid, ou ou jis panse kòman yo pral jijew oswa ou pa gen ase kòb, al kòmanse kounya san tann! Ankò yn fwa mèsi paske ou gade video sa, babay, map wè w nan lòt video.